Bonswa tout moun, son plezi jodi a ankò pou nou la avèk ou pou nou vini prezante ou emisyon pa w la. Emisyon ke nou prezante chak jou di lendi ou vandredi 1 è kote ke chak jou nou pran nou gen yon tèm nap debat nap pale de li e ke jan nou konnen l deja mwen menm mwen bay kowonaviris do dan le sans ke nou pa sèlman ap pale de negatif de kowonaviris men nap gade pou nou wè eske genyen 2 bagay pozitif ki ka ki ka e pale de li e gade pou n wè tou si nou ka fè si nou ka gade ki jan li afekte yon kalte endistri ki nòmalman t ap e mache e toudenkou m ka di li vini frape yo e frape yo trè fò e non pa m se Claudelson Thébault jan ke w konnen l e ke jodi an mwen gen yon envite espesyal jan ke m te anonse l yè mwen genyen jodi an Carlo Chancelien ki li menm se on moun ki envestil anpil dan le tourism. Ebyen ansanm nou pral gade pou nou wè kòman kowonaviris kòm maladi, pandemi, ou ka rele l tout jan w vle, e sèlman ou pa ka di on bon bagay pou li vrèman paske se on bagay ki gentan ap vini la, l pran anpil moun, li mennen yo ale nan peyi san chapo. Kòman li afekte endistri touristik lan, e gade avè l laveni ki sa ki ka fèt pou nou gade ansanm ebyen kite m resevwa Carlo Bonsoir Carlo Chancelier mwen kontan gen w nan emisyon an jodia. Bonsoir Doktè Thébeau se yon plezi pou m pataje ti tan sa ansanm avè w ansanm avèk oditwa ou a donk Bonsoir tout moun ki branche donk. Se yon plezi pou nou fè ti pale sa sou sektè touristik la. Bon, tèm jodi a m te anonse l se efè kowonaviris lan ap genyen sou sektè touristik lan. Men kounye a gen de moun ki konnen w kòm blagè, yon nèg ki renmen fè anpil blag. Gen moun ki konnen w ki te kotwaye w swa nan inivèsite oubyen kèlke pa. Gen moun tou ki konnen w kòm biznismann. E ou menm, si w ta vle mete toule twa sa yo ansanm, kòman w t ap prezante tèt ou pou moun yo?
Bon, m panse se menm moun nan ki gen plizyè fasèt ki, bon, avan tou, mwen se yon Ayisyen, donk mwen renmen tout sa ki gen pou wè avèk Ayiti. Mwen renmen pale de Ayiti tou, men mwen renmen imou pou m pale de kèlkeswa bagay la. Mwen pa yon komedyen, mwen renmen itilize imou, donk kèlkeswa sa m ap di an, m pa renmen l twò serye pase sa. Donk menm lè m ap pale. Biznis, mwen renmen pale biznis an blag e pou ke m ka rive sou moun m ap rive a, ke se swa avèk yon kliyan, ke se swa avèk e ke se swa avèk yon patenè biznis. Donk mwen renmen fè ti blag de tanzantan nan moman k pi sinik yo, moman k pi difisil yo, rantre ti blag ladan l pou fè konvèsasyon an pi fasil. Donk jan ou te di l lan, mwen se yon pwofesyonèl nan sektè touristik la, e mwen travay avèk plizyè lòt konpayi, epi mwen gen yon ti firm de konsiltasyon, e ki rele le Jet Setter, petèt moun yo konn wèl sou rezo sosyo, donk se yon ti firm ki a done la ofri de sèvis, e nan sektè touristik lan men plis nan marketing nan ede konpayi ki pa vreman gen gwo mwayen pou sa donk ede yo fè miz an mache defini yon pwodwi e ede yo rive atenn objektif yo vle a donk se plis nan sektè sa m travay. Ok m ta pral mande w kisa Jet Setter fè men ou gentan sanse la di vreman se yon firm ki ap ofri sèvis li nan sektè touristik lan. E le pli souvan m toujou renmen mande moun yo kòman yo wè kowonaviris kòm maladi byen ke nou pral mete l ansanm avèk tourism lan la pou nou wè ki efè li fè men ou menm kòm moun kòman ou wè l yon maladi ki rive sou nou la nou pa t ap tann ni. E ke li vini li deranje tout kotidyen nou. Kòman ou menm wap viv maladi sa? Bon, m panse ke moun yo ka wèl nan vizaj mwen pa egzanp. Donk, nou an plen konfinman, donk nou pa vrèman, e donk son lòt reyalite kote ke tout moun te konn vake a tout okipasyon yo nan lari, etsetera. E pi, E yon bon maten ou jis leve ou wè ke pou pwoteje tèt ou oblije rete lakay ou, pou pwoteje fanmi w tou etsetera. E men se yon maladi ki vrèman serye donk anpil moun ki gen dwa pran pou yon blag ki panse ke e li pa vrèman gen twòp enpak men se yon maladi donk nan anpil peyi ki gen gwo sistèm medikal bon petèt ou konn sa pase m se domèn ou men peyi ki gen gwo sistèm medikal yo pè maladi an donk yo sanse depase pa reyalite an. Donk m pa bezwen di w pou e pou peyi pa nou kote ke nou pa vreman gen gwo mwayen pou sa, donk nou pa vreman gen gwo, nou pa gen anpil medsen, nou pa vreman gen anpil lopital etsetera, nou pa gen gwo materyèl, donk m panse ke pi bon mwayen nou ka fè etan ke ayisyen pou nou e m panse ke pi gwo jè, pi gwo mwayen nou ka pwouve lanmou nou pou peyi nou, pou fanmi nou se. rete lakay nou, lave men nou, etc. Donk konsa nap ka konsève tèt nou pou n ka ede Ayiti pi devan. Bon, nou tou fè tranzisyon an e ke nou konnen reyalite yo, pi gwo peyi yo vre frape de plen fwè e ke nap viv reyalite Etazini ki se yonn nan grand pwisans ekonomik, bon depi moun nan gen lajan ou ta ka di ke l gen tout bagay yo. Bon, nou wè ki jan ke li frape, li frape dan li, li kase dan l menm. Sètadi, nou menm an Ayiti, se vreman veye pou n ta veye pou n pa rive nan sa. E nou pral pale de efè kowonaviris lan genyen sou sektè touristik lan. Men, jiskavan nou pale de efè yo, Nou ka di byen ke kowonaviris lan vin bloke sektè a, m panse ou pral gen pou pale de sa, men se li menm tou ki pèmèt gan bann peyi li epapiye, ou pa wè sa tankou yon paradòks? Wi, egzakteman, se yon paradòks e m panse ke pou nou konprann sa pi byen nou pral wè ke sektè touristik lan se yon sektè ki vrèman dinamik e li transvèsal. Donk se E alò, tourism avan tou, se deplasman de yon moun de yon pwen A a yon pwen B, donk pou l rete ladan l omwen yon nwit. Donk se sa ki yon touris. Donk w ap wè ke anpil moun, e maladi an li kòmanse an Azi, li kòmanse an Chin presizeman, donk Chinwa yo e se pèp ki plis vwayaje nan mond lan. Donk se yo ki gen plis moun tou, se yo ki plis vwayaje, se yo ki plis depanse nan touris. Donk le fèt yo vwayaje anpil, maladi an li pwopa, li soti an Chin, li pwopaje pi rapid tou nan lòt peyi yo. Donk li kòmanse nan lòt peyi ki resevwa plis touris yo, tankou an Ewòp, Ozetazini, apre li rive nan Karayib lan. Donk m ka di le fèt ke se yon viris, se yon maladi ki. transfere de moun a moun, de kontak moun a moun, donk pa gen lòt bagay ki plis garanti pwopagasyon maladi konsa ke deplasman yo, ke tourism. Donk sa vle di, yon moun ou gen dwa nan kontinan sa, ou leve nan kontinan sa maten an, epi aswè a ou al dòmi nan yon lòt kontinan. Donk, Menm ou menm ki te gentan enfekte plizyè moun jodi a pa rapò a kontak ou gen avè yo swa lakay ou, swa bò lakay ou, nan ayewopò, nan machin ou te pran pou al nan ayewopò la, men ou menm ki rive nan yon lòt peyi aswè a, ki gentan al manje nan yon restoran, ki gentan rankontre plizyè moun nan avyon, etsetera. Donk, ou menm pou kont ou, yon moun ki vwayaje nan yon jounen l gen dwa kontamine omwen 30 a 40 moun, selon chif OMS yo. Donk, sa montre ke si yon grenn moun ka e pote maladi a bay tout moun sa, donk se yon bagay ki danjre. Donk sektè touristik lan se premye sektè ki te frape pa e maladi an tou, paske si w ap wè ke otomatikman yo te mande moun konfine, gen de lòt konpayi ki te e eseye travay lakay, etc. Bon, ou pa ka fè touris lakay ou, ou pa ka fè touris a distans, donk oblije deplase. Donk sa vin koz ke ayewopò yo fèmen, avyon pa vole, e otèl fèmen, restoran fèmen etc. Donk sa vin fè ke tout moun sa yo pa ka fè kòb ankò. E nou pral wè ke pi devan lè nou rive nan pwen sa wap wè ke se petèt youn nan endistri kap pran plis tan pou l retounen tou. Donk se li k fèmen avan, petèt se youn nan endistri k ka ouvè jis aprè tou. Paske nan jan yo konfigire an se plis kontak moun a moun. Ok, nou genyen destinasyon yo sitou, nou gen Lèzetazini ki resevwa 76,9 milyon de touris an 2017, epi nou gen Meksik, Kanada, Ajantin, tout sa yo se de peyi, sitou nan zòn nou an la ki resevwa anpil, anpil, anpil moun. E ki di tout deplasman sa yo, di anpil depans, di anpil kòb ke moun yo pral envesti nan peyi kote yo prale a. Kòman ou estime endistri sa yo pou peyi tankou nan karayib la, nan peyi ki nan zòn nou yo. Egzakteman, donk jan w di l lan, donk tourism se yon gwo endistri, donk se anpil moun ki vwayaje, donk yo estime apeprè 2 a 3, yo estime plis ke 2 milya moun vwayaje pa ane, e lè yo vwayaje yo depanse anpil kòb, donk yo estime ke ant 80 a 90 milya de dola ki. pèdi le fè ke moun yo pa vwayaje. Donk pou n eseye kontekstyalize l, donk jis imajine on grenn moun ki vwayaje, le fè ke touris son endistri transvèsal, donk lè on grenn touris rive nan on peyi, grenn moun sa, an n di pa egzanp si son moun, si n ap retire kòb li peye avyon, otèl etsetera ki se de bagay ke l ka peye alavans, lè l rive nan peyi an, n di son moun ki ta rive avèk ant 500 avèk. ou oubyen mil dola nan pòch li pou l depanse pandan sejou w la. Donk, si l depanse kòb sa, li p ap depanse l yon sèl kote. L ap depanse nan plizyè lòt endistri, ke se swa transpò, nan restoran, e ke se swa nan yon ba l ale, eksetera, l al bwè, e ke se swa e. Kòmsi kèlkeswa lòt aktivite oubyen li bezwen achte souvni, li bezwen achte kado pou l retounen nan peyi l. Donk, moun sa ki vini a kòb sa, se yon kòb ki pral repati nan pil endistri. Donk, otomatikman gen mwens moun k ap vwayaje. Donk, gen aktivite ap redui. Donk, Òganizasyon mondyal tourism estime ke pandan 5 premye mwa yo, donk etan donnen ke son bagay ki kòmanse depi an, depi an desanm. An desanm. Ekzakteman. Pandan 5 premye mwa nan ane yo, donk sektè touristik lan li fè yon pèd de 60 a 80 pousan pandan tout rès ane an. Donk pwojeksyon ke yo te fè pandan tout rès ane an, donk son pwojè, son pwojeksyon ki gentan pa reyalis ankò paske gen 67 milyon touris ki te sipoze vwayaje de janvye a me ki pa vwayaje ankò, e yo pa konn si moun sa yo ap ka vwayaje ni an jyen an jiyè, gen de moun ki gen posibilite pou l vwayaje yon sèl fwa pandan ane a, donk si l te gen tan anile, donk li pa p gen tan ankò petèt pou l rekòmanse vwayaje, san n pa bliye tou gen de moun ki pèdi travay yo, ki pèdi biznis yo, donk moun sa li pa vreman gen kòb ankò pou l vwayaje. Donk se tout bès sa ki pèmèt ke. Anpil moun pèdi travay yo nan otèl, gen de otèl ki fèmen definitivman, gen ki fèmen pou yon ti tan, donk se anpil moun ki pèdi travay, men lè yon otèl fèmen, se pa otèl la sèlman ki fèmen, men anpil lòt biznis ki nan peyi an ki te depan de sektè aktivite sa, notamman agrikilti, ki se yon gwo endistri ki konekte direkteman avèk touris, paske si w gen touris k ap vin lakay ou, fò w ba l manje.
Exactement.
Donc, si pou bal manje, fok ou pwodwi. Donc, lò pwodwi, ou pa pwodwi sèlman pou abitan nan peyi ou yo, men ou pwodwi tou pou valè touris kap vini. Se kòm si lakay ou, ou konnen ke lakay ou se vre ou gen 5 moun, men ou gen 2 moun ki pase lakay ou chak jou vin manje. Donc, lò ap fè manje, ou pap prepare pou 5 moun sèlman. Ou ap prepare pou 2 moun sa yo ki toujou vin manje. Donc, se exactement sa kap pase nan sektè touristik la la, kote ke bagay yo vrèman konplike. Donc, Pa gen moun ki ko gen tout repons yo, men n ap eseye tatone, chak moun ap wè ki sa k ka fèt. Ok, yon peyi tankou Repiblik Dominikèn, li fè anpil avans nan dènye, m ta ka di nan dènye dizan sa yo, nan sa k gen pou l wè avèk tourism, e ke gen anpil efò ke yo fè, devlopman yo, kwasans rapid ke yo fè e ke yo gen pou wè dirèkteman avèk tourism, paske yo gen anpil anpil touris ki antre lakay yo. Lakay nou an Ayiti, nou gen mwens ke yon milyon, mwen kwè se 500 mil anviwon ki rantre konsa par ane, tandi ke Repiblik Dominikèn chif sa a menm, li m ta ka di anpil, anpil, anpil, anpil. Kòman Ou konprann yo pral konpanse tout defisi sa yo ke fè, kantite moun ki t ap travay, kantite otèl ki vin fèmen. N sonje nan peyi lòk, Best Western an Ayiti te rete l fèmen, nou wè ki bri sa te fè. Pandan tout tan sa a, n ap pale la a donviwon si mwa, an n di si mwa menm, ke kowonaviris nan ap frape, kòman w panse yo ka konpanse tout defisi sa yo nan peyi sa a? Bon, an jeneral, e li difisil pou konpanse. Paske an touris, nou toujou di ke e touris, an chanm otèl son envantè perisab. Donk sa vle di, si ou pa vann chanm otèl la pou nwit lan, son envantè ke ou pèdi, ou pa ka vann nwit jodi a pou demen. Ok. Paske tan pèdi a, ou pa ka ratrape l ankò. Men, gen de efò k ap fèt pou wè ki jan otèl yo ka retounen nan aktivite. Pa egzanp, Repiblik Dominikèn gen yon endistri e touristik ki resevwa apeprè 6 a 7 milyon touris pa ane. Donk, e sa vle di gen anpil chanm otèl pou resevwa yo, gen anpil moun k ap travay nan sektè a. Gen de moun k ap travay nan sektè a san ke yo pa travay ni nan otèl, ni nan yon liy ayeryèn, etsetera, men ki pito ap travay nan de lòt endistri ki sipòte e endistri sa. Pa egzanp, mwen gen yon zanmi m an Repiblik Dominikèn, li gen yon biznis Punta Cana, ki sa l fè se ke li gen yon biznis ki lave dra pou otèl yo sèlman. Donk se pa moun kap travay nan endistri touristik lan dirèkteman, men l depan dirèkteman de endistri an. Donk ou imajine ke si otèl sa yo fèmen, biznis moun sa oblije fèmen otomatikman. Otomatikman. Gen de moun se dlo lap vann, gen de moun se manje lap vann bay otèl yo, gen de moun se alkòl lap vann bay otèl yo.

e menm jan avèk majorite peyi ki nan karayib lan, donk touris ni an li baze esansyèlman de etranje kap rantre nan peyi an, donk sa vin pèmèt ke si gen mwens etranje kap rantre, si ayewopò yo fèmen, donk ap gen mwens moun ki ki rantre etc donk sa vin pèmèt ke otèl yo fèmen e otèl yo ki fèmen yo gen de otèl ki gen pri ki gen pri mwayen li ki tèlman elve ke yon moun kap viv nan peyi an pa gen mwayen pou l al nan otèl sa se de otèl ki fèt esansyèlman pou etranje ekzakteman donk si etranje pa ka antre èpòt fèmen etc donk sa yo yo oblije kanpe donk wap wè ke Men menm lè otèl la kanpe, gen yon seri de kou ke yo oblije asime. E donk yon chanm otèl se yon espas ki oblije klimatize 24 è sou 24 ke gen moun ladan l ke pa gen moun ladan l. Paske chanm otèl la gen de bagay ladan l, si pa gen ase vantilasyon ladan l donk ou ka fè plis pèt. nan nwit sa ke w pap vann nan ke si w te gen moun. Donk, gen de depans ki oblije fèt, depans enèji, etsetera. Donk, w oblije kite èkondisyone ap mache menm si pa gen moun. A bon?
Wi, egzakteman. Paske si ou pa klimatize chanm sa, gen bagay ladan l ki ka kraze, ki pèmèt ke depans ou pral fè pou repare l lan li pi konplike. E, donk, fòk ou netwaye l tou omwen yon fwa pa semèn, menm si gen moun ladan. Donk, imajine kòmsi tout depans sa yo k ap fèt pandan ke pa gen moun. Gen de otèl ki voye majorite moun ale, men pèsonèl e netwayaj, piti pèsonèl la oblije rete pou ka travay pou peryòd sa. Bon, an Repiblik Dominikèn, y ap eseye relouvri ekonomi an pasyèlman semèn sa a epi tourism lan l ap relouvri le 5 jiyè. Donk se lè ke y ap ouvri èpòt yo, y ap ouvri otèl yo etsetera donk pou eseye. Men premyè faz la yo imajine ke p ap vrèman gen anpil touris entènasyonal k ap rantre. Se pito touris lokal k ap plis antre. Se moun ki te deyò k ap rantre nan peyi yo.
Egzat, egzat. Son reyalite konsa. Avyon yo pa vole pandan anpil tan. Lèm di avyon yo pa vole, sitou vòl entènasyonal yo, vòl paske tankou touris entèn, tankou Ozetazini, gen ban avyon kontinye ap vole. E ke sa li vle di anpil bagay tou. Lè nou pale de avyon, nou pale de depans de milya, de milya de dola. Kòman ou ka evalye pèt sa ke liy ayeryèn yo Sitou grand lyen aeryen yo menm yo fè. Lyen aeryen yo, yo estime ke an tou e pandan peryòd sa, pandan 5 mwa sa. Alò, avan tou, fò m di w ke yon avyon, yon avyon kontrèman a sa moun, bon, alò, anpil moun ka imajine sa, yon avyon l pa sipoze ret atè. Li dwe fè plis tan anlè ke atè. Se pou anlè l fèt.
Egzakteman.
Donk sa vin fè ke anndan èpòt la pa gen ase espas. pou yo mete. Se jan, se tankou m ta di w nan yon lakou pa gen ase pakin pou tout machin yo. Donk pa gen ase espas pou tout e avyon yo. Se youn nan rezon ki fè ke lè ou wè ke ou te sipoze gen yon vòl a midi pa egzanp, vòl la se a dezè l deplase, dezè de tan ekstra sa ke avyon an fè atè a, li peye yon penalite a èpòt la pou sa, paske èpòt la nan dezè de tan sa l ta ka resevwa 2 lòt avyon ankò. Donk, se kon sa mekanism lan ye. Donk, ou imajine ki anpil penalite ki ap peye, e anpil fre ki ap peye tou pou tout baye sa. Donk, yo estime ki gen e ki evalye a dèye de milya, preske 100 milya dola ki pèdi. Donk, e anpil liy aeryen ameriken yo, pa egzanp, sa yo fè pandan peryòd sa, se ke Etazini yo fèk vote e yon bidjè pou kore konpayi ki nan sektè touristik yo, notamman liy ayeryèn yo, pou ka pèmèt ke yo rale yon souf pou yo ka kontinye. Malgre sa, yè mwen t ap li yon atik ki di ke pami kat liy ayeryèn prensipal Etazini yo, gen youn ladan yo ki pral fè fayit pandan fen dane a. Donk nou poko konn kiyès, men se pou m di w ke E sitiyasyon an vrèman konplike paske pesonn moun poko konnen ki lè n ap soti ladan l e se yon sitiyasyon ki montre ke nou la pou lontan paske chak jou k ap pase n ap wè ke gen plis moun ki enfekte etsetera donk li se yon move siy pou rekiperasyon e sektè touristik lan. Donk nou pa konnen pou jis ki lè l ap rekipere, nou pa konnen pou ki lè nou la. Donk nou jis imajine ke, nou jis ap tann, men pandan ke n ap tann nan gen de efò k ap fèt tou nan peyi sa yo pou pèmèt ke yo kòmanse omwen avèk touris lokal la. Donk de moun ki ka soti nan yon vil al yon lòt vil al vizite e ki difisil toujou paske anpil moun sa yo pèdi travay yo, pèdi biznis yo. Donk E se kòm si m ta di w, se sa w te gen nan grenye w wap manje pandan tout peryòd sa. Se sa w te gen nan galata w. Ekzaktèman. Donk se sa w te gen. Ok.
Antre a pa t ekstraòdinè pou Ayiti, men kan menm te konn gen kèk ti bagay, paske anviwon 500 mil moun te konn ale Ayiti, nou genyen gran otèl yo, te konn gen toujou gen moun ladan yo. Yo menm tou m panse yo genyen de defisit ke yo fè. Sa yo nou pap ka estime yo paske le pli souvan moun yo pa bay chif yo. Men kan menm nou imajine genyen de grand pèrt ki fèt an Ayiti. Wi, egzakteman, paske an Ayiti menm lè l pat konn resevwa anpil touris men nou te konn resevwa anpil moun nan dyaspora pa egzanp ke nou konsidere kòm touris tou pwiske anpil nan yo konn desann nan otèl, yo konn depanse kòb nan peyi a e nou konn resevwa anpil kwazyeris tou ki pa touris men se de moun ki vini nan kwazyè la pou yon jou e ki depanse le peu kil swa men ki depanse nan peyi an. Donk le fè ke tout ayopò fèmen, tout aktivite sa yo fèmen, donk otèl yo fèmen, e gen de moun ki gen ti biznis ki fè ekskursyon, ki fè tou, etsetera. E m ka di w ke moun ki gen biznis ki pi piti yo se yo ki plis pèdi paske gwo biznis yo petèt e yo gen fason pou yo rekipere, petèt gen pwojeksyon ke yo te fè pou sa, menm lè ou pa t ka fè pwojeksyon pou fè 5 mwa pa travay, men gen de pwojeksyon ke moun yo te fè plis ou mwen, men gen de ti konpayi ki te fè kap lanse, donk li vreman konplike pou yo. E kòm ou te di l, nou pa vreman gen gwo chif pou nou pale de Ayiti vreman, paske chif yo pa disponib, men m panse ke e M panse ke sektè touristik la notamman an Ayiti li pran gwo kou paske pa bliye menm avan covid lan donk te gen anpil pwoblèm egzakteman donk de pwoblèm politik m ka di depi plis ke preske 2 zan donk ki pèmèt ke e bay yo konplike anpil menm avan maladi an te gen anpil moun ki pat vwayaje, nou ka wè ke on mwa avan e yo fèmen peyi a oubyen 2 semèn avan yo fèmen peyi a pa egzanp Etazini te sòti yon nòt ki di ke pou rezon vyolans etsetera pou tout manifestasyon yo mande ameriken pa rantre nan peyi an e se yon alèt ki toujou mentni donk sa vle di menm lè ayewopò yo ta relouvri e apati de apati de mwa pwochen pa egzanp, pa gen okenn garanti ke anpil ameriken pral kòmanse rantre. Donk, Ayiti se yon peyi ki resevwa plis touris ameriken ke oubyen plis moun ki soti Dèzetazini ke lòt peyi. Donk, nou imajine ki enpak negatif sa pral gen sou sektè touristik lan. Donk, an reyalite, li vreman konplike. Donk, pou peyi tankou Ayiti, bon, M ka di, eske m ka di erezman, men Ayiti pa yon peyi ki depan de touris tankou lòt peyi nan Karayib lan. Pa egzanp, Repiblik Dominikèn, de endistri prensipal yo se agrikilti ak touris. E pi, nan Karayib lan, lòt peyi, pi fò lòt peyi nan Karayib yo, yo baze esansyèlman sou touris paske yo pa gen anyen ankò pou yo vann. Ou konprann? Se dlo lanmè a sab la yo gen pou yo vann. Donk, si touris pa antre, donk yo pa gen anyen ke yo ka vann ankò, yo pa gen anyen ke yo ka fè, donk wap wè ke peyi sa yo, yo plis, yo plis blese, yo plis nan difikilte nan moman la, donk yap gade toujou. Ok.
Nap raple ke jodi an nou pap twò long paske nou gen envite nou ki dwe kite nou a 30, li deja 26 la, nap konte pou ou. Bon m di w, nou pap rete sou li men, E menm si nou genyen n ap di la pwoblèm ke kowonaviris kite dèyè l, men 1, 2, 3, 4 apre kowonaviris m ta renmen gen plis touris ki al an Ayiti. 1, 2, 3, 4 kisa nou ta dwe fè la 1, 2, 3, 4 pou ke nou ta vin resevwa plis touris ke sa n ap resevwa kounye a an Ayiti? M panse avan tou fò n ta defini pwodui touristik nou an Ayiti paske se yon pledwari m toujou ap fè, m toujou di ke. Avan menm ke nou envite moun vin lakay nou, fòk nou fòk nou di kisa nou genyen pou nou atire yo. Paske si nou baze sou kesyon plaj sèlman, donk nou pa sèl zile nan karayib la, nou pa sèl peyi ki gen plaj, donk gen anpil peyi ki gen pi bèl plaj pase nou. E donk nou pa ka baze sou sa sèlman. Donk m panse ke nou gen obligasyon pou avan tou pou nou defini e sektè touristik lan, defini pwodui touristik nou an, ke se swa atravè kilti nou, atravè moun nou yo, atravè e istwa nou, donk pou nou prezante tèt nou kòm on kòm on destinasyon touristik pou nou envite moun vin vizite nou, men avan tou e antre nou nou konnen ke gen bagay fòk nou pase men ladan yo. fòk nou e fòk nou netwaye peyi an paske peyi an vrèman sal paske ou gen dwa gen yon ti kay pa w men si w ap envite moun vin lakay ou fòk ou fè ti netwayaj ou konprann donk kay ou gen dwa pa gwo gen dwa pa gen yon chato men e si w envite yon moun lakay ou epi lakay ou plen fatra ladan donk ou pa gen respè pou tèt ou nou pa gen respè pou moun w ap envite a tou donk mwen panse ke fòk nou panche sou sa premyèman e defini pwodwi touristik nou an, poukisa yon moun sipoze vin vizite nou olye de peyi vwazen nou yo nan Karayib la. E dezyèmman, e netwaye peyi an. Twazyèmman, jere kesyon politik lan tou. Paske, e ke nou vle di l, ke nou pa vle di l, sektè touristik lan se yon sektè ki sansib, donk tankou tout, tankou anpil lòt sektè. E tourism avèk enstabilite politik, donk, ke se leta sitwon. Donk wap wè ke majorite peyi ki devlope e nan sektè touristik lan se de peyi ki plizoumwen gen yon stabilite politik. Konprann? Donk e tout bagay yo pa oblije ale byen, men gen de bagay ki sipoze ki sipoze la. Paske touris la dènye bagay ke l ta vle wè se ke lè l rive nan peyi a, peyi a lòk sou li, li pa ka deplase al soti nan otèl la, li pa ka rive okenn kote. Donk m panse ke se sa. Donk fòk nou jere. pati sa yo avan menm pou nou atire touris epi avan epi aprè donk nou ka di an katriyèm se e prezante plis imaj pozitif de peyi a lè m di sa m pa vle di bay manti tou donk ou pa ka di sa nou pa gen ni m pa envite moun pou pataje bay photoshop etsetera donk gen de bagay ki gon dron pou montre epi se pa sa l ye paske si w fè sa e se malonèt lè touris lan vini lè moun nan vini l ap desi. Exactement. Lap desu e wap twonpe lon sel fwa. Donk li pap vle vizite anko. Sa wap bay mesaj lan tou. Exactement. Donk wap fè ke lot moun pa vle vizite w. Donk m panse ke se se prezante bagay pozitif nou gen. Nou gen anpil bagay pozitif e sou istwa nou, sou kilti nou, sou moun nou yo. Paske Ayisyen son pèp ospitalye. Donk se moun ki renmen moun, ki renmen etranje, ki renmen resevwa moun. Donk se de bagay ke nou ka mete an avan. Donk pou nou plis resevwa e touris. Men avan tou gen de travay de baz. Kòman nou fè pou n ka atire yo? Ok, enben nou pral kite w ale paske lè a sanse rive. M konnen w vwayaje anpil e lè te gen vwayaj la, m te konn wè jodi a w yon peyi, demen w lòt peyi. E ou renmen vwayaje, ki sa w jwenn de li de bon? M ap kite kounye a pou w di yon bagay de ou epi pou n fini paske l deja trè. Egzat. Bon, vwayaj la se se yon fason pou konn mond lan, pou konnen, pou aprenn konnen e plis moun. Men yon nan bagay ke m plis aprann de vwayaj, se ke m reyalize ke e vwayaj fè w wè ke w piti pa rapò a mond lan. Li ba w plis imilite. Donk li pèmèt ke sa w te panse w te a, se pa sa ditou. Donk sa w te panse w konnen an, se pa sa ditou. Donk li montre w ke apa de kote w ye an, kote w fèt lan, donk gen plis nan mond lan. Donk li pèmèt ke w aprann de tout moun, li pèmèt ke w aprann de kilti, de istwa kote w ale yo, li pèmèt ke menm chita nan avyon an sèlman avèk anpil moun ki soti nan plizyè peyi, chita nan ayewopò, etsetera. Donk, tout sa yo se de bagay ki aprann ou anpil bagay. Donk, e m ap ankouraje anpil moun si w kapab eseye fè vwayaj. Men lè m di vwayaj, pa fòseman vwayaj entènasyonal. Donk, Si w poko gen mwayen pou w fè vwayaj entènasyonal, ou ka sòti de yon vil a yon lòt pou al eseye aprann de vil lan, eseye konprann paske majorite Ayisyen pa konnen plis ke kote yo fèt lan. Donk mwen panse ke lè bagay yo rekòmanse, m ap envite anpil moun. Donk si ou se moun Gonayiv pa egzanp, ou ka eseye konnen Okap. Ou se moun Okap, eseye konnen Jeremi. Donk eseye konnen de lòt kote. Donk pa ale avèk de lide prekonsi men eseye ale pou al aprann. Al aprann de moun yo, al aprann de. istwa yo, kòman yo viv, abitid yo, etsetera, epi konsa, donk wap yon moun ki pi eklere. Ok, enben bon, m kite w ale wi la. M remèsye w paske w te mete ou disponib pou pou nou. Si gon kesyon, si gon bagay ou ta renmen di m nou pa t poze w kesyon sou li, ki sa l t ap ye? E m panse, mès, alò, avan tou m ap remèsye w, remèsye tout moun ki te branche yo. Donk se yon plezi pou mwen pou m te patisipe ansanm avèk nou. E donk se se plis yon e souwè m ap fè pou peyi nou. Donk, m ta swete ke petèt pwochèn fwa n ap gen pou n pale, n ap ka, m ta swete ke nou ka gen de bagay plis pozitif pou nou di de peyi a. Paske sitou mwen menm ki nan sektè touristik, donk dèfwa m ap prezante anpil chif de anpil lòt peyi men m pa janm jwenn okenn chif pou m di, m pa jwenn anyen pou m di de peyi pa m. Donk, m panse ke li li t ap enpòtan pou nou kòmanse. E pou nou kòmanse mezire tout bagay, paske si ou pa ka mezire yon bagay, ou pa ka jere l. Donk, m panse ke pou nou eseye kontabilize konbyen moun ki antre nan peyi a. Donk, apati de valè moun ki antre, kisa nou ka fè? Donk, bay fòmasyon avèk moun ki nan sektè touristik lan tou, paske anpil moun ki ap travay ladan l, se pa fòseman moun ki gen fòmasyon, men moun sa yo gen volonte pou yo travay. Donk, si nou aprann yo kòman pou yo fè travay la, donk m panse sa. Exactement e nap ka ofri yon pi bon sèvis tou avèk moun ki pral vizite nou. Donk souwèm pou peyi an se pèmèt ke nou gen de meyè jou donk pèmèt ke jou ki devan yo pi bon ke sa n pase deja yo. Bon ebyen m remèsye w ki te mete w disponib pou nou pou emisyon jodi a. Mèsi mèsi anpil m konnen ke ou fè anpil efò pou sa e ke se sa ki fè tou ke nou va ka kontinye plis jodi a. Mèsi anpil e abyento. Mèsi a ou menm e m espere ke n ap gen opòtinite pi devan pou nou pale plis donk nan jou yo donk m pwomèt moun yo ke m ap m ap gen plis tan donk m ap ka mete plis tan disponib pou nou pale an lon e an laj e petèt nou gayen plis update tou de sa k ap vini yo. Ok, enbyen mèsi anpil e abyento. Mèsi, dakò, bòn jounen.
Bon, e men m remèsye Carlo Chancelier ki te mete l disponib pou emisyon jodi an. M te kontan anpil pou m prezante nou l. E byen, jan m toujou di l nou an, e m pap toujou pale de kowonaviris sèlman nan nan sans maladi, kantite moun ki mouri, men tou m ap pale lòt efè ke li fè sou tout endistri yo. Menm si sa, m ap pwofite fè nou konnen ke li kontinye touye moun, paske nou deja gen 4 milyon 858 mil 850 moun ki touche de kowonaviris nan tout mond lan e ke gen 329 mil 300 moun ki mouri deja. E Ayiti, chif yo kontinye ogmante, nou genyen la 663 moun ki touche. de kowonaviris lan, genyen 22 moun ki deja mouri e gen 22 moun tou ki geri de kowonaviris. Repiblik Dominikèn ki tou pre nou, ke nou sansib avè l tou, li genyen li menm 13 mil 657 moun ki teste pozitif e ke yo genyen 448 moun ki mouri e peyi vwazen nou vreman ap touche e ke bon E son lòt bagay ankò ki montre ke nou menm e ki tou pre a nou dwe fè atansyon pou ke nou pa rive la, kontinye kenbe menm prensip yo, e lave men nou si nap sòti mete mask, e ke si nou e ap sòti mete mask e evite foul moun yo, evite foul yo, epi kenbe kenbe pwomès nou pou nou pa pran ni pa bay kowonaviris la. Mèsi anpil a tout moun ki te branche. Yon lòt emisyon konsa se demen si Dye ve. Demen si Dye ve map gen Kesnel Dorlean Kesnel Dorlean se yon youtuber, se yon moun ki fè anpil efò nan YouTube e ke li fèk sot resevwa la e m ta ka di meday darjan li kote ke li gen 100 mil, li gen plis ke 100 mil moun ki swiv li sou YouTube e ke li a fè siksè ladann. Tèm demen an se kòman yon jèn, yon jèn ayisyen menm jan avè nou ka vin ekselan, yon ekselan youtuber oubyen yon youtuber a siksè. Mèsi anpil a tout moun ki tap swiv nou, yon lòt emisyon konsa se demen si Dye ve 1 heure PM. e rete branche e pataje emisyon sa yon lòt moun babay tout moun ke Bondye beni nou babay.